Bonjou ou bonswa, sa depan de lè nou pral gad videyo sa. Nou deja wè kyès la, se Fwandi Pipo ki lakay la. Ok, Fwandi Pipo nan kay la avè nou, egzanp. Ok mwen pote yon bèl ti konsèy yon bèl ti pawòl konsèy nan de fami lè map pale w de fami lè w gen manman w papa w tout moun sa yo ok se konsèy sa mwen pote pou nou jodi a bèl ti konsèy ki ap rete nou nou menm jèn ke granmoun kap rete nou trè byen ke sa kap pase bò kote pa nou ok mwen fè ti video sa. Jodi an se paske mwen wè gen anpil bagay kap pase nan mond lan. Sa kap pase nan mond lan se yon bagay le mond antye li ye, sa toujou fèt. Ok! De ki ou, de ki bagay ou panse m pral pale? Nou pa konnen, e pa vre? Ebyen sa trè trè enpòtan pou nou kapab konnen kisa, de kisa m pral pale. Ok Gen anpil jèn gason jèn fi ki arive pati ki kite peyi yo lè map di nou peyi nou an ayiti ou menm yon lòt peyi nou kite nou janbe sa depan de kote ou ye a sa ki nan repiblik dominiken sa ki Chili, sa ki Brezil, sa ki Kanada, Ozetazini, nan tout kwen peyi an. Men, na sonje, nou kite yon famiy deyè. Famiy nou kite deyè a, se pa mi, se pa pitit, se pa madanm. Lè m ap pale moun ki pi chè pou nou nan mond la. Moun ki pi chè pou ou nan mond la, nou konnen kiyès li ye. Apre Bondye, se manman nou. Ok. Manman nou se yon moun ki chè pou nou anpil. Li prè pou l fè nenpòt sakrifis pou nou, pou yon pitit li. Men, gen anpil jèn fi, jèn gason ki arive, arive pati, yo kite manman yo an Ayiti. Manman sa nou kite an Ayiti an, se yon manman ki pote nou 9 mwa nan vant, li ba nou tete 18 mwa. Nan tete l ban nou 18 mwa sa, men nou pa konnen, nou pa konnen de ki mizè, kalamite l pase, ki sa k pase l, pwoblèm. Depi nan gwo vant, l ap pase pwoblèm. Lopital, chak mwa, chak 2 mwa fò l al lopital avè yon pitit nan vant li. Men, sa k fè nou menm, yon manman te pase tout mizè sa yo pou nou. Li mete nou lekòl depi kindegadenn ata lafilo. Nou rive, nou fin klas klasik nou. Sa k gen manman k gen mwayen, l voye nou nan nivèsite. Sa k pa rive a gen mwayen, bon, nou fin fè klas klasik nou. Ok, nou chache yon bagay nou fè. Sa ki gwo ejenyè, sa ki gwo doktè, sa ki yon enfimyè, se yon manman, se yon papa. Pase, defwa gen papa k pa bon, men gen papa ki bon. Konprann? Men yo toujou fè Tout mwayen posib pou l ede nou depi nou piti ata nou vin granmoun. Ok. Manman sa pase mizè anpil avè nou. Li fè anpil bagay sa k pa sa pou l kapab ban nou lavi. Pase, m pa kwè yon manman ap kite yon pitit li pou l fè de jou, twa jou san manje. E menm yon jou li p ap kite l fè san manje pito l mande moun. pou l kapab ban nou manje. Men sa ki fè nou nou lè nou rive pati, nou soti, nou rive nan lòt peyi, nou bliye si nou gen yon manman, nou bliye si nou gen yon papa. Mwen ta renmen pou, mwen ta renmen pou nou ta kapab fè sa, rantre nan konsyans. Kominike avè manman nou, kominike avè papa nou. Dayè, si w voye 20 dola ba manman w chak mwa, li pap janm twouve l twò piti, menm 10 dola li ye. Li pap janm twouve twò piti ok. Met si w pa fè sa chak mwa. Menm on ane pote 12 mwa met si w fè sa 8 mwa. Ou fè ou fè l pandan 8 mwa. Ou ka fè 4 mwa ou pa ba li. Ou ka fè 7 mwa ou ba li, rès moun ou pa ba li. Men l ap satisfè. Men gen jèn fi, jèn gason k kite manman yo an Ayiti k ap pase mizè. Yap fè 5 ans 2 zan 3 zan 1 an yo pa janm voye yon goud ba manman yo men men son manman k fè nou son manman k tap pase mizè avè nou k fè jounen jodia nou la san yon manman nou yonn nan nou pat ka la jodia li te kapab koupe nou depi nan pasay konprann m ta swete pou nou ede manman nou. Von ti bagay ba li menm se 10 dola l kapab ye nou ka voye l manman pa janm te vle l twò piti li toujou prè a nenpòt ki moman pou pitit li men nou menm m ta swete pou nou pwan tande mesaj sa m voye ba nou an pou nou kapab konpwann li tande l fè mwayen pou nou kapab ède manman nou ède papa nou pou mizè l pase pou nou pou valè fatra l manje pou nou. Valè wont li pwan kay madam pou nou ok mwen ta swete pou nou pwan sa kom leson menm se 10 dola menm se 20 dola vwe ba manman nou pa panse lè nou gon madanm nou di a non m bliye manman sa m gen fwaye m ok ou gen fwaye w men fok ou ede l paske se manman sa k fè w twouve ou gon madanm demen se manman sa k fè w twouve ou gen yon mari demen men sa k fè w pa prè pou li Ou pa panse dèfwa, lè w voye 20 dola ou voye 50 dola ba manman w, manman w toujou pran menm 5 dola l sere ladan l, menm si son poul l achte pou w ladan l, depi w voye ba li. A nenpòt ki moman w voye, depi w voye ou pa bezwen di se lè w ale, depi w voye tankou se ou menm ki ale, paske w voye. A nenpòt lè, ou mèt te fè 10 zan ou pa ale, men depi w voye. Manman toujou konnen se ou ki la. Yon jou ou ka leve ou di bon m pral wè manman m. Ou ka pa gen yon goud ou al wè manman w. Men ou te konn voye. Li pap janm gen pwoblèm ansanm avè w. Men se pa lè nou malad pou yo pran nou met nan machin, met nan avyon pou yo pimpe nou lakay nou, lakay nou. Manman ap resevwa nou. Men ti jan l ye a, manman ap resevwa nou. E manman, lè w di ou gon manman, li mèt te pran w nan vòlè. Ou mèt te tiyè de moun. Manman toujou avè w. Kote papa ba abandone w, manman pap janm abandone w. Ou tande? Manman pa janm abandone pitit li. E sa ou ba li, ou mèt te ba l kritik, l ap kenbe l avè de bra. L ap toujou avè w. Men sa k fè nou pa avè l tou? Hein Avèl Mwen m ta swete Mesye dam Pran men nou Ede manman nou Nan moman bagay korona deyò Si nou pa ka voye 10 dola Voye 5 dola Lap pranl Nou pa ka voye 40 dola Voye 20 dola Lap pranl. Nou pa ka voye 25 san dola 200 dola nou vle 50 dola la pwan l ok m pa tande sitou se lè nou gon pwoblèm se lè sa nou pwal nou pwal leve nou pwal di bon m pwal kay manman m non li pa bèl manman nou pap pap kritike nou non se vwazinaj la se antouraj yo se yo k pwal di men li pat janm konn voye ba manman l men kounya l malad gade kote l vin kouche. Se sa Na swete nou. Se ti konsèy sa mwen te pote ba nou. Nou deja konnen l deja. Se Frantdy Pipo, fanatik nou an. E trè byento, la a e nou konnen, m ap vin sou nou. Konprann? La twonpri e la jalouzi pral vin sou nou. Nimewo 2 a pral vini trè byento. Se ti pwoblèm, panik, konprann, dèfwa moun yo pa la, moun yo al travay, se solèy kouche, bagay, nou konprann. Epi, M ap vin avè l pou nou fè kè nou kontan e m ap toujou fè kè nou kontan. E m toujou vin avèk bèl ti konsèy. Semèn k ap rantre, m pa konnen sa k ap tonbe. Ou konnen se lasyans k ap travay, se panse n ap panse. Epi m ap vin avè l pou nou. Ok? Bòn nuit. Bòn joune.